Moun wap denonse wap voye pwen malgre wap site non ou site non ou di Sylvanie se fo pwofèt ou mete ou wap di Sylvanie men sè Laura pa bliye ou metel nan lis fo pwofèt yo tou ou di se fo pwofèt li ye li se moun fou ebyen ou pa ou paka di sa wap dil la dirèk mwen menm mwen pa pran sa wap di yo Se pawòl moun san sans wap pale. Ebyen esak fè Bondye menm ki te voyem vin pataje temwanyaj sa ansanm avèk pèp ayisyen an pou yo konnen pou yo kapab konnen tout sa yap di an ki negatif de pwofèt Bondye a tout bon an ebyen Si yo pa si Bondye pa pa fwape yo yo se moun ki pèdi se eksperyans mwen se sa ke m mwen eksperyans mwen fè sak pase m mwen vin pataje ansanm avèk nou e mwen swete e tout moun ki pral tande mesaj la yo va mete l an aplikasyon e yo va konprann. tout sa k pral di yo. E rete ansanm avèk lapè Bondye ansanm avèk nou. E Bondye beni nou. E mèsi. Bon kòm li te vin di m ke li pa done m sesi sela kòm Bondye mande pou pa done li pa done m bagay sa yo bon m pa t bezwen ni padon an ni pa padon an nan menm paske m pa t mande telefòn m pa t di w m pa gen telefòn dayè m pa t menm adrese w lapawòl m te sèlman di bonswa. Se avèk e Kòman ti fi a rele ankò a se li m te gen m te gen pou m te gen pale m te gen pale m pat gen pale ansanm avè w bon ou wè jou sa jou sa lè lò lò ou te lonje senksan goud pou mwen m al achte bagay pou manje a tèlman te gen pwoblèm m tèlman santi m te jennen paske se w moun kòmsi pou la premyè fwa epi kounye a la m pa konsa m te vrèman jennen m te jennen anpil M pa konnen èske w te swiv sa. M te jennen wè, m gade si lyen n pou mwen. M pa santi, m pa konn sa pou m te fè. Wè jou sa, kòb sa, kòb sa m pa kwè m ta al achte ansanm avè l. Tèlman m te jennen. Alò m pa, m pa yon moun kòmsi ki deplase, ki ta de, ki ta ka deplase kite lakay moun pou m ta vin mande moun. M pa konsa. E mwen menm, M pa yon moun kòmsi ki pral rann moun yon moun yon sèvis. Men paske m konnen moun nan pral ban m degoude. Oubyen moun nan pral ban mwen nan sal nan sèvis li mande m nan. Tankou mwen menm, m konn ale ansanm avèk nou. M al achte yon bagay pou nou. Nou ban mwen ladann, nou an manje. Deja, rezon an se paske m te moute anlè a, m pa t deside pou m te retounen lakay mwen. Ou konprann? M te deside pou m te fè tout tan yo anlè a e m pa t deplase avèk kòb, kòb e m pa t, m pa t desann lakay mwen ankò. M te tou reziye m, mwen te rete. M te di jan l ye, jan l ye. M ap viv jan sa ye. pou m ka fè jou kwazad yo pou m pa t rate jou paske ou konnen bò lakay mwen pa bon m pa t vle pou nan desann bò lakay mwen pou m pa ka retounen ankò m te reziye m m te rete men si m te konn desann lakay mwen oubyen m te gen m te gen ase aktivite nan pòch mwen nou te ka toujou wè m ta prale pou nou men m pa t ap bezwen afè nou kòm si nan yon sans nou sou madanm plis afè plis nou t ap wè tankou m t ap gentan leve m t ap gentan ranje nou konprann leswa m t ap gen kòb nan pòch m t ap soupe m t ap fè tout afè m men kòm m pa t genyen nan aktivite nan men m nan moman an nou voye m nou ban mwen mwen pran men m pa t fè l pase kòm si m ta di w Se de sa m te vin viv. M s on nèg ki pa marye kote m rive. Ou konprann? M fonksyone avè nou tankou moun. Mesye a di m, li mande m te vin mande bagay. Bon, mesye a te menm di konsa, o, ou annik vini kote m rekonèt ou, m kontan antre nan kòlèt ou, bagay. Li te di konsa, o, se mwen menm avèk Edna ki pi. alèz ansanm avè w bagay m di non si yon moun vin la moun nan vini li pa gen frè li pa gen sè la ou menm tou ou pa gen tan se nou menm ki nan lakou a ki sipoze sèvi li sè frè m di se nou menm ki pou pran swen li paske li pa vini avèk moun bagay sa yo se lè li ta di m konsa o mwen pi nan kòlèt Bagay a paket bagay m vin granmoun men janvier a la pral fem 30 ans sou tet mwen yon 3 yon 0 30 ans papam te ka banm rans avem.
M manke pèdi. M te panse se nan men se nan mitan moun Bondye m te desann. M te panse se moun Bondye kòm m te tèlman gen nostalji Ayiti pou Ayiti chanje. Lè m tande pawòl Ayiti m te panse se se nan se nan mitan moun Bondye m t ap desann. Lè yo di moun Pòtoprens se moun ki trèt yo e yo trè vrèman trèt vre. M te panse se nan mitan moun Bondye Bondye fè Bondye sove m li voye m tounen an byen m di mèsi Bondye m p ap tounen ankò ladan l. Oh pou sister a ta di ta di konsa koto reponn m antre nan yon kwazad kote bagay Bondye ap fèt kote bagay Bondye ap fèt m pa gen moun m pa rele pyès moun se kounya moun fanmi m yo ap konnen m te pòtoprens m pa rele pyès fanmi m vin nan bagay Bondye epi pou l ta di kote l rekonèt mwen se vre nan yon fason ou pa rekonèt mwen se vre men se nan mitan nou m vini se bagay Bondye k ap regle. M di m di mèsi papa m te tounen lakay mwen an byen. Menm li menm la m pral m pral m pap pa m pap kontinye pale avèk li wi oh kot menm si w pa rekonèt mwen men pa bliye se sou non m vini se se kwazad ou anonse se kwazad ou anonse w di Bondye mande dis dis dyaspora yo pa vini Bondye voye m vini se kwazad ou te anonse èske sa w ap fè a èske se oh oh. M te di lè m pral Ayiti an mwa fevriye a m ta pral Pòtoprens. M a pral pase al nan peyi m tou dwat. M pa pral antre pyès Pòtoprens ankò papa. Amos, kòman w ye? Kòman w ye? Se jodi a mwen resi vin li mesaj yo. M al sou Whatsapp men m pa li okenn mesaj. Se sèl Manou m pale avèk li, m ekri. Men pandan m te nan travay la, m pa ka pale. Epi tou, lè m ap eseye pou m wè pou m ekri la, m gen yon screen protection ki sou telefòn nan, li tèlman double, a chak fwa m ap ekri yon lèt, li mete yon lèt, yon lòt lèt ladan li, l ap fè m fè kòve. Se sa k fè m potko janm li mesaj ou an, pakèt moun ekri m la. Pou fanmi m m poko janm li paske m pa ka pale pou yo. Se ekri pou m ta ekri yo. Lespri m pwoteksyon anpeche m ekri. Yeah! Se plan satan. No, se plan satan pou l te pou l te fè m fache, pou l te fè m desi de sa m te tande a, pou l te ka tiye mwen paske mwen menm m pa wè rezon pou m pa t mouri yè. E e pa yè non. An palan de yè vandredi, jedi swa, m pa t wè rezon pou m pa t toufe. Ebyen se plan dyab la, plan demon men plan satan pou l te toufe m. You know? Se plan satan e sa fè m te di w yè lè m vin wè m ap toufe, m gentan fache men se pou mo m repete a se pou li m t ap toufe. Ebyen frè m, mwen ret silans. Mwen ret silans Mwen ret silans Yon Bon m pa kwè se al sou whatsapp M pa kwè se vini la e sèl yè l swa m al sou whatsapp m pa al sou whatsapp M tèlman santi ke m gen yon pakèt bagay k ap soti nan mwen menm se kòmsi se yon pakèt bagay m santi k ap soti nan kò m k ap soti ki pou ale ki pou ale konsa m santi m se konsa m mwen feel depi mwen fin di sa m te di a.